yo twonpe w avèk fasilite. Paske sa m pral di w lan, si w tande l avèk anpil atansyon, w ap gen anpil astis lè ke jan de bagay sa yo prezante devan w pou w kapab konprann. Gen de chwa, lè ke w fin fè l, fò w pa chanje avèk fasilite. Paske gen kèk bagay ki rive nan lavi w yon fwa, li p ap rive de fwa. Yo eksplike ke gen yon jenòm li renmen avèk yon dam. E avèk dam ke l renmen an, se yon dam ki respekte tèt li, se yon dam li pa gen lajan, men kanmenm li se yon moun ki gen diyite. Petèt gen kèk bagay ke l kapab manke sou le plan fizik, men enteryèman. nan kè l, li gen yon kè ki sensè. E kè ki sensè ke l genyen, se li menm ke l ofri avèk mennaj la. Men twouve ke pandan ke mennaj la renmen ansanm avèk li, mennaj la li menm kè l pa t a san pou san dispoze pou jèn dam sa. E pandan ke yo renmen, gen yon lòt jèn dam ki apwoche mesye a. E lòt jèn dam nan ki apwoche mesye an sou le plan fizik. Waw! Li byen wè. Li vrèman byen abiye, santi bon. E jenòm nan rapid, li amòse e l aktive vè jèn dam sa e relasyon ke l te gen avèk lòt jèn fi an. Dan limedya li renonse avèk li, li wè ke dam nan, bon dam nan e su le plan fizik dam nan manke sa, dam nan manke sa, men yon jèn dam ki respekte tèt li wi mwen di nou dakò, paske an reyalite pa gen fi ki lèd, paske pa bliye sa ke la bote e relatif, donk sa m pa pral devlope sa, men yon moun. Ou kapab wè youn ki lèd epi yon lòt wèl trè bèl paske depi ou renmen moun nan ou gentan wè kel bèl paske kèw akseptel ebyen jenòm nan li kraze renmen ki gen plizyè ane ya e lale ansanm avèk dam sa ki wè bèl kel wè ki bèl lan e petèt yo site non sa an ayiti on limena heheheh. E imedyatman ke limenna sa a rive nan lavi jenòm nan, paske premye dam ke li te genyen an, yo t'ap fè yon seri de preparasyon pou maryaj te fèt, ou wè sa m di w lan, jèn dam sa a pat janm ba l bi l nan oken sans. E dezyèm dam ki vini an, bon franchman, donk fòk li voye l nan salon chak samdi, e dam sa a kòmanse egzije li pou achte yon seri de bagay, bijou. Achte telefòn iPhone denyè modèl ou Samsung lan, a bagay yo vin pa menm jan. Donk ekonomi misye kòmanse desann, e pandan ekonomi misye kòmanse desann, e se konsa dam sa vin di mwen menm m pa kapab ret ansanm avèk ou ankò. Paske ou pa ou pa kadre mwen. Èske w wè m sanble avèk ou? Ou dwe pran yon moun ki sanble avèk ou. E de la, limena sa a, li kite jenòm nan, l ale ansanm avèk yon lòt nèg ki kadre l. Sa sinifi ke lè jenòm nan te deside abandone jèn fi an, Lavi jèn fi sa te prèske fini paske pou tout tan ke l te fè ap tann e pou tan ou te fè renmen, li santi ke lavi l te detwi konplètman. Men nan menm moman an, te gen yon bagay ki te pase. Te gen yon lòt moun ki te wè nan fi sa yon fi ki. Gen dignité Ebyen li te aproche dam nan li koutisel yo renmen anfèt mesye an te vrèman ta ofri dam sa tout sa kel pa menm posede ankò poul ta retounen avèk li menl te gentan tròta gen yon bagay kem pral diw. Nan lavi an, chak moun gen moun pa yo. Sa k fè ke ou menm jèn fi oubyen jèn gason, anvan w renmen, konfime ke renmen sa ke w ap fè a, li vrèman ale selon prensip ke kè w. Désiré paske fi ke w renmen an se avèk li pou w renmen pa renmen avèk yon fi ke w pa renmen men ka a te vrèman pase mal pou jenòm sa ki te gen zye toupatou mwen ekzòte w ou menm jèn gason pa gen zye toupatou e ou menm jèn fi pa gen zye toupatou. Men ke Bondye kapab pèmèt ke moun ke ou dwe marye avèk li an ke se li menm ki rive nan lavi ou paske anpil fwa lavi anpil moun pase mal ebyen ou konn sak pase dam sa li ap viv erez jounen jodi an li gen bèl pitit li marye. Men ou konn sa k pase? Jenòm sa a ki te abandone l la, lavi l s on dezas. Paske depi lejou ke l komèt aksyon sa a, donk li pèdi tout opòtinite ke lavi te ofri l, ke l pa t pwofite. Donk ou menm ki sou pwen pou w kraze mennaj ou pou yon lòt fi, Ko wè ki fre ki santiman ebyen franchman ou sou wout pou pran echèk paske ou te renmen avèk fi a ou lite avèk li li rete bò kotew se pa lè ke bagay yo chanje lè ke ou gen posiblite pou di wap abandonel ou pa dwe abandonel ou dwe rete ansanm avèk li paske se te pwomès sa ke ou te fèl respekte pwomès yo ke Bondye kapab beniw ou menm ki jèn ki gen pwojè renmen. Pwojè maryaj an cheri pwojè sa yo rete nan diyite respekte tèt ou pa lage tèt ou kenpòt kote lè w di wi ou di wi pou lavi ke Bondye beniw tchao a la pwochèn.